Nou di bonswa bonswa ak tout zanmi Facebook, zanmi Whatsapp, zanmi YouTube nou yo, zanmi ka swiv nou sou Instagram. Nou salye nou aprè midi an. E nou pral fè yon ti pale avèk Ayisyen k ap viv isi Chili, sitou Ayisyen k ap viv o Chili. Donk nou konnen mwen toujou la pou m pote ti konsèy sa pou nou. E avan tou, mwen ap di nou, nou menm ki nan lari a, enfòme, fè notis, E toujou pale avèk de chilyen nou konnen ki kapab ban nou konsèy malgre yo pa zanmi nou vre men ou menm nan travay kote wap travay yo gen kèk alye ke yo genyen toujou bat pou tande ebyen kèk pawòl anba bouch chilyen yo atravè de sitiyasyon ki pwal pase chili la petèt ki pwal pase nou poko janm di definitivman men e a on 80 pousan Nou wè chili la li ap avanse sou yon move pant ebyen e konsèy pam pou nou e ayisyen kap tandem e sou rezo sosyo yo donk apremidi a nou gen 2 konsèy nou pwal ba ou men avan 2 konsèy sa yo e nap di ou e nap pran yon egzanp ki trè klè ansanm avèk ou. Pou nou pa egzanp si w ta pran yon foutbolè, yon atakan k ap kouri sou yon teren avèk yon boul, epi pandan l ap kouri ansanm avèk boul la, li fin pase premye jwè a, li drible dezyèm lan, l ap avanse sou gadyen an, donk ou deja wè kòman ebyen abit la li menm l ap anime, kòman vrèman antrenè a ap fè kè kontan, kòman li motive. E kòman eksplike match la tou ap ap rele danje pou ekip sa ki anfas jwè k ap vini avèk yon balon ki gentan trible 2 oubyen 3 jwè k ap avanse pwòch sou gadyen sa. Donk gen 2 posibilite ebyen gadyen an li menm E li genyen. Depi w anfas yon jwè, ou s on gadyen, e l gentan ap fin drible defansè yo, se w menm avèk gadyen. Donk jwè sa, e ou konnen s on bon jwè tankou Lionel Messi, tankou Messi nan tan Adriano, Cafu, ou konnen nèg sa pa pat konn jwe. Donk ou va imajine w gadyen sa gen 2 pòtinite senpleman. Premyeman, si kè jwè a li menm apre nou pa pral di sote, nou anlve mo sa. Premyeman, si jwè a ta nwè ke fon ti èrè, li ka choute boul la nan men gadyen an, gadyen an kenbe l. Oubyen dezyèmman, li ka choute boul la deyò. Donk li pa gòl paske sa konn rive fèt plizyè fwa. Sa vle di ou gen 2 pòtinite pou. Chili la, selon sa ke nou konpwann de peyi a, apati de mwad mas la, donk gadyen an li menm dabò se Piniella, e jwè a li menm se pèp la, pèp la kap avanse trè rapid la sou Piniel, donk gen de bagay la pèp la ka fè Pèp la, se swa ke yo antre nan konsyans, yo di bon, nenpòt sa ke n ta fè nan peyi a se pwòp tèt nou n ap detwi, donk finalman n ap bay sa vag, e yo lage y nan men Pinyela, oubyen Pinyela fè yon entèvansyon rapid e yon yon entèvansyon serye ki kapab fè pèp sa fè yon ti bak sou desizyon l. Si se pa sa, Chili vrèman pral atake yon kriz la a kap vrèman di pou Chili. Lè nou pale de kriz, nou pap sèlman pale de kriz ekonomik. Alò nou konnen ekonomik peyi a pwal desann trè ba a pati de mwa davril la si sa ta rive fèt vre. Paske gen dwa gen tout bri sa yo kap fèt epi gen dwa gon desizyon ki pwan epi tout bagay la pè. Donk nou konnen se yon tou peyi etranje pa menm jan avèk Ayiti. Donk pèp la fasil li ka retounen sou ide k yo gen men ki pa fasil. Donk selon sa ke nou tande, sa ke nap viv, e sa ke nap wè de preparasyon kap fèt nan lari a, gen kote ou pase ou wè moun yo ap mete pankat moun ke yo te gen ki te pèdi apati de 27 oktòb 2019 ki sot pase la, nou wè Chili te gen yon mouvman ki rele Chile despierta, donk tout tan ke moun yo fè yo te toujou vrèman ap pale konsènan de sitiyasyon peyi a, men finalman yo potko ka janm jwenn yon solisyon, sa te rete la, men depi gouvènman Pinyèl la moute, peyi a atake seryezman. Donk finalman apati de 10 oktòb, 27 oktòb 2019 la ki sot pase la ki se te dizyèm mwa, donk peyi a te pran yon desizyon final ke pou yo te vrèman fè fas avèk ebyen pwezidan, gouvènman Pinyèl la. Pandansetan, malgre yo kraze, yo brize, nou wè tout sa k te pase nan lari Chili, anpil moun mouri, anpil biznis brile, donk anpil Walmart fè defisi. Pèp la te vin pran yon ti poz akoz ke lekòl vin an vakans, anpil moun soti an vakans y ap pran plezi yo avèk moman chalè la. Donk pèp la te fon ti fredi. Men finalman, kounye a yo di yo pwal repedale ankò e yo pwal soti avèk yon mouvman ki pi danjre ke jan ke yo te lanse l premye fwa a, donk yo di ke fòd yo bay Piniella yon leson. Finalman, nou konnen apati de 27 oktòb ki sot pase a, Fifpid bay la te tèlman di, Piniella te mete ebyen lame chili a deyò. E nou konnen lòske yon lame soti objektif lame a se pou gè, se pou lagè. Donk lè lame a soti depi w pa obeyi l li menm li pa pral pou di w pou al mennen w nan kalsè l al mennen w nan tribinal se fize tire l ap tire. Donk se pou sa lame soti. Pèp la te santi yo vekse, yo te santi Pinyèl la te atake yo paske Pinyèl te mete lame a deyò. Donk e se siw se sa l ye vwe, te gen anpil kòmantè ki t ap fèt si w t ap swiv rezo sosyo yo. Finalman lame a pa t mize nan lari, te gen de twa jou toke keda, sa vle di kouvre fwe. Sa pa t dire twòp tan, lame a te antre ankò. Men finalman nan ebyen apati de mwad mas ki pral antre la, ebyen menm pawòl sa yo retounen ap repete ankò. Donk finalman si lame a ta retounen deyò ankò se yon gè sivil ki menase nan Chili la. Donk mwen konnen nou menm ayisyen se yon pèp ki pi devenn kèlkeswa kote nou pase, men nap di nou plis ke nou konnen son pèp kèlkeswa kote nou pase nou pwoteje mwen pa vin pale senpman pou kretyen nou pale pou ayisyen an jeneral. Donk kelkeswa kote nou ye men Bondye sou nou, Bondye pwoteje nou men nou menm tou la pral mande pou n anplwaye de pridans. Donk gen de konsèy map ban nou, avan m ban nou konsèy sa yo m pa vin fè kè nou sote paske an Repiblik Dominiken nou sot tande sa k te pase la an 2018 la la, an 2018, 2019 bagay la te tèlman cho pou ayisyen, Bondye fè gras E wa pral wè gen plizyè lòt peyi ankò bagay yo konn cho, Kanada sa ap sot pase la. Men malgre sa Ayisyen toujou pwoteje. La nou konnen gen anpil Ayisyen ki gitan kite Chili pou ki pase pa Mistik pou ale Ozetazini, sa ki pa rive yo voye yo retounen. Petèt Ayisyen sa yo lè yo tande nouvèl sa yo, jan Chili pral cho la ka di a bon, finalman Bondye fè m te gitan retire poul mwen. Men mwen map di nou, nou menm ayisyen ki nan peyi a, plis ke nap viv nan mond lan se konsa sistèm mond lan ye, dabò la bib te gitan di nou lè nou tande pale bwi gè kap fèt de lwen de pwè lè sa konnen ke se ebyen yon avètisman ke liye pou retou kris la donk sa vle di nou se le mond antye ki an bwann le mond antye ki an mouvman sa nou tande chili la nou menm ayisyen bondye ap pwoteje nou sòf ke nou menm fò nou anplwaye de pridans donk gen de bagay nan pwal fè Nan fen mwad fevriye a konsèy pam pou nou. Premyeman e mete manje lakay nou an kantite. Sa vle di ou menm ki ka achte ti sak diri ou ka ale Badje Dòl ou achte ti sak papa ou, fè yon pwovizyon ou konnen ki ka dire yon mwa ou ki ka dire e whatever 22 jou, kilkonk nou pa konnen. Donk fè yon ti pwovizyon mete lakay ou Pou si an ka ou, jan ke yo anose a, sa ta vin rive fèt vwe, lè sa pou pa gen twò twò difikilte pou manje paske ou gen dwa pa ka soti nan lari al achte. Donk nan moman sa yo, lè w tande pèp la ebyen anraje nan lari a, ou menm ki nwa k ap pase, yo ka pike, yo ka ba w kout baton, yo ka fè vyolans sou ou pou kapab evite, donk fè yon pwovizyon mete lakay ou. Dezyèmman, ebyen ti kòb ou travay yo, depi kounye a, ti sa ke ou kapab ekonomize a paske n konnen Chili pa fasil pou fè pou ekonomize anyen vwe, donk ekonomik ayisyen pa fasil chili, nou pa ka ekonomize anyen vwe. Men si ou gen 2, 3, 4 luca, alò pou lòt moun kap tande yo 1000 pèso chili ou ta kapab vrèman ekonomize nan swèldo ke ou pral touche ebyen nan mwa fevrier a la monchè sa map di w gita chè de twa grenn dola mete la si tout fwa bagay la ta vin egzajere jan ke yo prevwa l la ebyen lè sa si son biyè avyon ka peye ou gitan peye l swa al repoze sendomeng wal pou repoze lakay ou apre wa retounen men m pa konseye w paske w tande sa pou kou w al pran bwa mistik la pou w al tiye tèt ou vre E se tou si tout fwa ou pa ta jwenn pòtinite poul konsa, ou pa bezwen nan tiye tèt ou paske an Repiblik Dominiken yo sot di la menm Dominiken si ou tap tande pale de Anthony Santo sa vle di depi yo te jwenn moun nan gen ebyen orijin ayisyen depi te gon pyès ki mansyone ayisyen ladan lè y fouye nan gangan fanmiy li donk menm byen li yo tap sezi. Bay sa kraze plat. Sa vle di, tout sa ke nou tande yo, jan nou sot wè l mwa mwa oktòb la ki sot pase 2 oktòb a desanm la, donk fen janvye, tout sa k t ap fèt nan lari a, w ap pral wè gen anpil kote la, bò kote m ap travay la, se yo gen tan blennde bagay yo avèk fè biznis yo. Donk gen anpil biznis yo pa t gen tan rive kraze brile, yo mansyone yo ke yo pral brile, yo pral kraze yo. Donk w ap pral wè majorite mplè sa ki nan peyi a se pou etranje yo ye. Donk lè etranje yo. Kòmanse fè defisi konsa, yo pwal leve ale, yo pap envesti nan peyi ankò, donk ekonomi peyi a pwal desann. Sa vle di ou menm ayisyen la pwal difisil pou jwenn travay, donk yo pa pwal kite blan pou yo baw travay, tandiske gen gen gwo implant sa ki pwal kraze pwal brile. Si Bondye ta fon kout gidon l ta vire bagay la, lap ankò bon pou nou. Men si tout fwa.